Bonjou tout moun kòman nou ye m espere nou anfòm e mwen kontan pou m kapab prezante nou e m te kapab di se petèt dezyèm videyo e ke nou pral prezante nou sou fòmasyon konplè alò premye videyo a nou te pale nou nou te enfòme nou ke Nou gon fòmasyon nou pral mete kanpe paske nou konnen e gen anpil jèn ayisyen ki ta renmen nou te kapab di w kòmanse yon ti biznis avèk telefòn ou e se sa n pral fè avè w nou pral montre w kòman ou kapab achte pwodui an chin e ke ou fè yo pote l pou ou an ayiti san w pa menm bezwen viza san w pa menm bezwen e al san w pa menm bezwen paspò san w pa menm bezwen viza kote y ap pote yo pou ou isit. Ou menm wap itilize menm telefòn nan pou revann pwodwi sa yo. E se rezon sa ki, alò, rezon k fè e ki pouse nou fè, m te kapab di w, mete fòmasyon sa sou pye, se pa rapò a eksperyans nou fè. E m wè pèt se yon bagay ki itil mwen anpil e m wè ki pwofi m fè ladan l. Mwen menm konsa m di map pataje eksperyans sa avèk nou. E sa se tou, m te kapab di w, kòmansman, kòmansman kou a, kòmansman fèy fòmasyon an. Men ou menm ke pou w ankouraje m pou m kontinye e m te kapab di w pataje eksperyans mwen avè nou, pataje konesans mwen ansanm avèk nou, aprann nou kòman pou nou Bon depi sou kreye yon kont Alibaba jiska rive nan achte pwodwi pou nou vann pwodwi, sa ou gen pou fè se abòne ansanm avèk chanèl la. Epi tou lè w fin abòne, kòmante, sa vle di nan kòmantè a m gen dwa di yon bagay ke w pa twò renmen de li, ke w pa twò, ou pa twò konprann, ou just poze kesyon. Lè w poze kesyon an mwen menm m kapab fè yon videyo dirèkteman pou m kapab e ba ou esplikasyon pou pèmèt ou wè pi klè nan kote ou bloke a. Mezanmi pou nou kòmanse, premye bagay ou pral fè ou menm ki poko petèt gen aplikasyon an, nou prale nan telefòn ou an, se sou Android ou prale dirèkteman nan Play Store e m pa konnen si se e alò e se sou iPhone ou prale, ou prale dirèkteman nan e magazen telefòn ou an pou ale telechaje aplikasyon sa Ki se Alibaba. Ok, m prale sou Play Store. Otomatikman, ou rive sou Play Store. Ou prale, ou prale se Alibaba. Alibaba. Ah ok e etan done ke mwen menm m te deja gen Alibaba sou telefòn mwen deja e nou wè la li di m e m ka ouvri aplikasyon an men si tout fwa m pot ko gen l yo t ap mande m pou m download li aplikasyon an men mwen te deja gen l m prale direkteman sou ouvri nou wè lè ke m ouvri l la men kòman l parèt. Li pa ret konsa. Nou genyen premye, alò, n ap desann anba anba nèt. Nou gen e premye e mo ki parèt la se akèy. Nou gen premye ikon nan se ikon akèy la. Kote lè w ale nan akèy la se de kapab di w se de pwodui yo pou wozo. E ou menm tou ou kapab gade. Men gade a poko enpòtan pou nou. Gade a poko enpòtan pou nou. Sa ki enpòtan pou nou kounye a, e se etidye, se konnen chak ikon sa yo. Dezyèm nan se vi reyèl. Donk nou prale nan vi reyèl la pou nou wè sa l ban nou. Wè. Sa l vle di, sa yo se de m te kapab di w, e se de moun ki petèt peye Alibaba pou pèmèt pwomote pwodui yo. W ap wè se de videyo E ki moun nan fè, ou konprann? E se de videyo, de pwodui. Nou kapab wè, e pwodui sa yo se sitou de pwodui ou menm ou konn, ou konn abitye tape sou, e sou kont Alibaba w la si w te gen l deja. E yo pwopoze w de pwodui similè menm jan avèk li. Apre sa ou wè la, nan lis se nouvote. Alò nouvote a se de pwodui nouvo yo genyen ke yo kapab yo pwopoze w tou. Se de pwodwi nouvo yo genyen, iska. Bon, sa yo se yon pakèt li kapab di w zouti ki pa twò enpòtan nan sa ke nou menm nou vle, nan kote ke nou vle rive avè w la. Nou prale twazyèm nan, ki se Messenger. Alò, nou wè otomatikman m rive sou Messenger a, li prezante konsa. Li prezante, yo di m, Se connecter pour afficher les messages et les contacts d'affaires. Sa vle di pou ke mwen kapab gen kontak avèk yon founisè, yo mande m oubyen pou m kapab gen kontak avè l oubyen pou m kapab ekri l, yo mande m fòk mwen gen yon kont Alibaba. Yo mande m, e alò fò m konekte sou Alibaba. Men pou m konekte sou Alibaba, m sipoze dabò gen yon kont sou Alibaba. Si m pa gen yon kont sou Alibaba, m pap ka konekte. Apre sa nou prale ankò nan katriyèm ikon nan, nou wè se panye. Alò panye a li menm ki sa l ye? Panye a se yon, m te kapab di w se yon zouti ki a yo itilize sou platfòm nan. A chak fwa yon moun vin sou platfòm nan vin chèche pwodui, sa ka rive moun nan vini sou platfòm nan l vin chèche pwodui san ke l poko gen kòb nan men l. Men Alibaba pèmèt ou ou menm Ou ajoute pwodwi sa yo nan panye ou. Lè ke w pare pou transaksyon an, lè w pare pou, m te kapab di w, lè w pare pou achte pwodwi a, lè w pare pou achte pwodwi a, yo menm, ou menm ou ale direkteman nan panye ou, ou pran pwodwi sa pou w kontinye ansanm avèk pwosedi w la. Apre sa nou wè la ki make mon Alibaba. Bon Alibaba, ou wè si li serye, anlè a, bon. Alò, anlè a yo pou le moman pa twò enpòtan pou nou. Nou prale dirèkteman nan, e alò, ann pran 2, n'ap pran 2 ikon anba yo ki se konvètisè de deviz avèk reglaj la. Pou konvètisè de deviz lan, nou prale dirèkteman la. La, ou wè, ki sa l pèmèt ou fè? An n pran egzanp nan ka yon moun ki Ayiti e ki gen yon mastè kat goud. Se avèk kat goud la w ap achte. Kounye a ou bezwen konnen konbyen goud pou w genyen sou kat ou si ou ta vle achte yon pwodui ki koute 25 dola. 25 dola. E otomatikman. E zouti a di m konsa, si m ap achte yon pwodui ki koute 25 dola, m sipoze genyen 1937 goud 98. Alò, e pa sa pou m gen sou kat mwen. Paske lè w ap fè yon transaksyon, e ban m fè ti rapèl sa pou nou, e ou gen pri pwodui a w ap peye. Ann pran egzanp tankou yon moun k ap achte sou Alibaba. Kòm se sou Alibaba fòmasyon an fèt, m pran egzanp lan sou Alibaba. Premyeman, ou gen pou w peye Ou gen pou peye pri pwodui a ki se pri e sa yo rele EXW a ki se pri pwodui a anndan faktori a oubyen anndan antrepo oubyen anndan magazen kote l sòti an Chin nan. Dezyèman ou gen pou peye pri chipin nan. Pri shipping nan l gen dwa petèt m te kapab di w se e bay yon ou gen yon ajan lachin k ap pran l pou ou ou se pri ke w pral pèmèt sa ka rive si kote ou achte machandiz ou a li yon ti jan li yon gen yon distans a kote yo pral livre l la ou ka peye yon ti frè men si l tou prè a yo gen dwa fè livrezon an gratis pou ou e apre sa ankò gen pou w peye yon frè Lè wap peye a, yon frè sou pou etude d'assurance, e se etude d'assurance lan se li mwen mande tout moun pou nou kapab itilize, m panse pi devan nan lòt videyo yo nap baw rezon an. E ankò ou gen pou peye tou pou frè pou master card la. M kwè frè master 4 la m kwè se anviwon 2 pwen 98 ou byen an nou di antre 2 pwen 90 a 3 pou san li ye sou sa ke w ap achte a. A vle di w ap bezwen yon kòb. A vle di si ke m ap achte yon pwodui pou 25 dola, m konnen pou minimòm m bezwen pou pi piti m sipoze gen anviwon e an nou di 2000 goud. M mete 2000 goud sou kont mwen. E kounye a. Nou prale, an nap fè bak, nou prale nan reglaj la. Reglaj la ki enpòtans li. Nou wè premye anlè a, li make se ekspedisyon. An o o. Ok. Se ekspedisyon, ou make nan ki peyi wap ekspedye a. An pran egzanp yon moun, ou gen dwa an Ayiti, ou Chili, ou byen Meksik, men ou an pran egzanp yon moun ki Meksik ki petèt gon fanmi nan Ayiti, li di ok, map fè biznis lan avèk fanmi an. Enben ok. Si ke map se an Ayiti map voye pwodwi m nan, m tou seleksyone m di ok se Ayiti. Ou wè, m seleksyone Ayiti. Ou wè kòm pa m nan deja sou Ayiti, ou wè l tou monte, li tou tcheke Ayiti. Sa vle di, founisè a otomatikman ou ekri founisè a, li pa pral mande w nan ki peyi, sof ke l ap mande w adrès la. E ankò, dezyèm pati a ankò, e se lang lan ou menm ou chwazi. Alò, avan sa, e deviz la. Nou prale nan deviz la. Deviz la se ki sa l ye? Se a, e se a ki monè. A ki monè ou vle Pou pri pwodui yo afiche. Èske w vle pri pwodui yo afiche an ewo? Èske w vle pri pwodui yo afiche an dola ameriken? Èske w vle pri pwodui yo afiche an goud? An n pran egzanp la tankou mwen menm, si ke mwen chwazi goud, otomatikman kou mwen ale dirèkteman sou kont Alibaba m nan, w ap wè e tout pwodui yo, tout pri, pri tout pwodui yo, yo afiche an goud. Men si m chwazi dola, Ou wè la, yo ban m tout lis monè yo ke m kapab, ou wè, yo ban m dola ameriken, ou wè la, USD. Otomatikman, m seleksyone deviz la, USD, pri tout pwodui yo ap afiche an dola ameriken. Kounye a la, bon, ban m mete l an goud jan l te ye a, nou pral wè sa k ap monte. Eeee, goud, goud, goud, ok, HTJ, Ok, m pran goud ou. Men sa yo di m. E rapèl, sèt monè nè pa disponib pou pase e ou pwosesis de pèman, men vou pouve sepandan afiche lè pwodui dan sèt diviz. Ki sa yo di m lan? Yo di m, m kapab pri pwodui yo kapab afiche an goud, men Goud la, yo pap ka touche goud la lan menm. Sa vle di goud la, map oblije chanje lan dola. Men poum chanje lan dola, sim gon master card e goud, sa son transaksyon kap fèt otomatik. Sa vle di, yap tou fè e kalkil la pou mwen epi E yap tou fè konvèsyon an mwen pou yo touche lan goud. Apre sa n prale nan notifikasyon an. Alò notifikasyon an li menm li la. Se pou kapab e aktive kèk bagay. An pre egzanp yon moun. Si w bezwen chak lè yon founisè e Alibaba e voye yon mesaj ba ou pou ki ou resevwa yon notifikasyon menm jan lè w resevwa yon mesaj. La ou seleksyone li, ou seleksyone li lè sa, e chak lè ou gen yon mesaj ou byen ou gen petèt kèk e alò toujou mesaj la e pwomosyon kèk pwomosyon ki moute lè sa y ap otomatikman telefòn ou ap sone alò lè m di sone a ou ka aktive sa pral depan de ki son ou aktive sou li a e apre sa ankò nou prale sou e sijesyon an bon sijesyon an se ki sa li menm. E se de, m te kapab di w de òf yo fè w. Òf la se e sa bon. Ok, pou m gen aksè avèk e sijesyon an, m sipoze dabò konekte, ou byen la pou m enskri. E m panse m ap montre nou sa aprè. Nou prale nan. E ou menm ki apèn, ou byen ki te deja gen aplikasyon Alibaba. Download sou telefòn ou, w ap bezwen pou w fè yon mizajou. Ou sipoze genyen vèsyon ki 7.28.3. A vle di si ke w pa gen vèsyon sa, e pa vèsyon sa ki moute sou telefòn ou, m ta mande w pou w al fè yon mizajou, pou w al update vèsyon ke w genyen an, ansyèn vèsyon an. Alha ou gen politik juridik, evalye sèt aplikasyon, evase lè kach de l'aplikasyon, bon sa yo pa twò enpòtan. Kounye a la nou pral pase ansanm avèk ou nan mesaj la. Nou pral wè la lè m rive nan mesaj yo mande m pou m konekte. Men pou m konekte fòk mwen gon kont Alibaba deja jan ke m te di nou sa avan. Men m prale direkteman ladan l. Ou wè la mwen menm yo banm aksè pou m konekte paske m gon kont Alibaba. Men si tout fwa m potko gon kont Alibaba, m prale direkteman anba. Vous n'avez pas encore de compte. Lè sa m pral enskri. Lè ke m pral enskri, men enfòmasyon ke m pral founi yo. M ap bay adrès email mwen, m pral kreye yon modpas, m pral bay non mwen avèk prenom m, prenom m avèk non m, m pral bay non antrepriz mwen an, si tout fwa mwen genyen yon antrepriz. E ankò, lè ke ou fin antre tout enfòmasyon sa yo, kounye a, ou kapab ale konekte. Mwen menm la, M prale la, m just tape email mwen la, li tou moute, epi modpas mwen la, ok, e modpas mwen, la, ok, ay, eskize mwen, eee, eee, eee, eee. Ok. Alò eskize mwen si m renmen fè sa. An son fason m pale. Ok. Ya. Ok. Ya. Ok. Ya. Hum. La kounya nou wè kote mwen monte e mwen konekte sou kont mwen. Alò, m pral ansanm avèk nou e direkteman nan mesaj. Alò, tout moun sa yo, n ap gade la se de seri de kliyan mwen konn abitye achte nan men yo, m tou epegle yo yon fason pou yo ka parèt anlè. Pou yo ka parèt anlè. E alò, mezanmi nou pa fè video yo twò long, nou pa fè video yo twò long, m panse ke n ap fè yon kanpe la, e n ap fè yon lòt video ankò kote nou pral montre ou e kòman pou ou kapab e e bon sa m panse m ka tou montre nou la, kòman nou kapab E menm lè ou pa konn pale anglè, ou pa konn pale chinwa, ou kapab itilize yon zouti ki anndan aplikasyon an pou w kominike dirèkteman e ansanm avèk e founisè yo. An nou ale la, nou pral wè kote e ki, alò, avan sa, nou pral ale dirèkteman nan reglaj. Ou menm petèt ki poko, ki pat ko genyen l, ou prale kote w wè gen ti kwa la, w ale ladan l dirèkteman. Lè w ale nan ti kwa, ou pral wè kote ki make paramèt de tradiksyon an. E nan dezyèm liy nan. Dezyèm liy nan, ou pral wè kote ki make paramèt de tradiksyon an. Ou prale dirèkteman sou li. Wè la pam nan li tou aktive wè fransè a li tou aktive epi tradiksyon le mesaj la anwaye a li tou aktive otomatikman w aktive sa men sa kap pase e a chak fwa ou ekri founisè a an fransè ou di bonjou e bonjou eee je veux commander Je veux kò ok je veux kò mande 12 eee bon m tap tou ekri founisè sa ki m pa raplem kisa lap vann ok je veux kòmanse je veux kò mande 12 otomatikman ou fin ekri mesaj la nou wè la l make hello I want to order ok. Otomatikman wa li la. Ou voye mesaj la ale, founisè sa menm li pral resevwa mesaj li a an angle. Oubyen si w vle w ka voye l an chinwa pou li, l ap resevwa l an chinwa. Si tout fwa tou ou menm se espanyòl ou pale, ou prale lan menm zouti sa la, ou menm ou pral seleksyone lang ou an. W ap gade si w jwenn li la, ou ap jwenn li la, ok men ni espanyòl. Epi w seleksyone l, kounye a l ap di w, l ap pran mesaj la de espanyòl pou l tradui l an angle pou ou. Alò, e nou kanpe la, mezanmi m santi video an ti jan long, men m panse ke e nou menm ki gen kèk ti kote nou pa wè klè nan sa m di a yo, nou kapab toujou e poze m kesyon an avèk yon kòmantè, yon fason mwen menm pou m kapab fè yon repase ladan, si li fò pou m refè yon video pou m esplike nou ki sa l ye, pou m fè l. E mèsi, e mèsi ankò. Yon fason pou ankouraje m se abòne avèk chanèl la epi pa bliye pataje videyo sa avèk yon zanmi w, yon fanmi w ki petèt entèrese a achte la Chine pase nou. Yon pakèt bèl videyo nou prepare pou nou deja ke nou pral lage videyo sa se pa rapò a m te kapab di w a kantite kòmantè a demand lan a jan nou menm nou akeyi premye videyo a. Deja mèsi e a tout moun.